Bonjou bonswa tout moun Jodi a m pote yon gran enfòmasyon pou ou yon gwo enfo ki m panse ki kapab ede w ki kapab ede zanmi w ki genyen pou vwayaje avèk viza espire Brezil la yè vandredi a kote yon kliyan nou ki te gen pou vwayaje Santo Domingo pou vin Brezil kote li te gen yon difikilte pou l te kab vwayaje avèk imigrasyon dèske yo te wè viza l espire. Jodi a m pote tout detay pou ou nan videyo sa jodi a m mande w pou kapab rete jiska lafen videyo a pou kapab konn tout detay kisa k te rive eske li te arive ateri ou Brezil wi li te arive ateri men m pote tout enkonvenyan ki te genyen ki te ka enpeche l pèdi vòl li. Si w deja renmen ide videyo a. Mwen evite w ba video a yon like e si w potko janm abone avek chech chanel lan mwen evite w fè sa kounye. Map voye yon gwo kout salitasyon pou tout nouvo abone m yo e tout ansyen abone m yo. Map diw mèsi anpil paske w pataje video a e ou gade video yo. Map evite w pataje video a pou yon lot fanmi w yon zanmi w kapab wèl. Map diw si w se nouvo sou chanel la map evite w ou sou chanel love black la map evite w si w potko janm abone avek chanel la pou kapab fè sa. E ou menm ki ap gade videyo sa a, swa lakay ou oubyen sou salon lakay ou, avèk zanmi w, fanmi w, m ap envite w, gade l nan je, di l konsa, Lonblanc merite yon abòne. Pandan w ap abòne, ap mouye saliv mwen pou m kapab retounen touswit apre poz la. Mesi anpil paske ou deja abone pa bliye peze ti kloch la achak fwa lo peze ti kloch la pou kapab jwenn tout denye video love black lage yo pou pa pedi video yo map di konsa video sa posib gras a pay black star turismo ajans de vwayaj jan wap gade la nou se ajans de vwayaj ou kapab rele black star turismo pou kapab oganize vwayaj ou e achte yon biye davyon e lwe otel tout sa ou ta gen bezwen nan domèn touris la jan mwen te diw nan komansman video a mpale esplike w de enkonvenyan ki te rive yon konfrè nou nan èpòt yo akoz li te gen yon viza espire ke ou konnen ki otorize l ke li kapab vini Brezil avèk yon viza ki espire nan men l. Lè l te rive èpòt Las Americanas Santo Domingo, lè l te tcheke, lè yo gade viza l, li di, yo di viza w espire wi mesye. Men malerezman moun sa li pa t yon pèsona el te se yon jèn ke li konn entènèt li, li gen telefòn li nan men l, li gen entènèt sou li, lè sa li di se se konsil yo ki otorize pou l kapab vwayaje avèk viza ki espire a, pou afè kowona viris la. Menm kote a li te antre sou entènèt li epi li menm li te moutre dekrè ki te soti a malgre moun sa yo pat pale pòtigè men yo te arive konprann li e yo te kite l arive anbake trè byen nan Santo Domingo. Men lè l te rive Panama City se te toujou menm pwoblèm nan lè ajan yo gade yo di viza l espire e menm kote a li retounen rale telefòn li pou l kapab moutre yo dekrè a epi pou yo t otorize li pase trè byen poul te kab arive brezil alèz menm kote li te ateri brezil se te toujou menm pwoblèm nan toujou kote lè li te vini poul tcheke poul soti yo te toujou wè ke vizal espire lè li di sa epi li rale telefòn li fè menm bagay epi li tounen moutre dekrè a ki te soti a epi yo kitel pase trè byen pou mwen menm gen yon travay ki pa fèt. Lè konsil yo yo deside fè moun nan vwayaje avèk viza ki espire a yo soti depi a pou mwen gen yon travay ki pa fèt yo pa yo pa di èsk imigrasyon èske moun gen otorizasyon yo pa fè travay la mache pou tout imigrasyon yo konnen ke ayisyen gen dwa pase avèk viza sa ki espire a pou akoz de kowonaviris la ki te bare yo deyò mank gen yon mank de travay ki pa fèt map envite w pou m konseye w ke ou menm ki gen pou vwayaje avèk viza ki espire nan men w map envite w avan ou ale toujou mete entènèt sou telefòn ou epi Lè yo ta vin gen ti pwoblèm sa, ou kapab montre yo tou sou entènèt la ke gen yon dekrè ki otorize pou kapab vwayaje avèk viza ki espire a. Men, ou ka fè yon lòt bagay toujou, ou ka enprime dekrè sa, ou ale èpòt la ansanm avè l, dan le ka ou yo ta mande w li ou menm pou kapab montre yo ke ou gen otorizasyon pou kapab vwayaje avèk viza sa ki espire a. Pou pa gen okenn pwoblèm, li vrèman enpòtan, si telefòn ou ta dichay, li enpòtan pou enprime dekrè sa pou kapab ale èpòt la pou ka arive Anbake trè byen. Nou konnen se pa tout moun ki gen aksè a yon telefòn, ki gen entènèt yon bon telefòn nan men yo, men li enpòtan kote ou achte li yo la yo kapab tou pran yon dekrè sa pou w kapab ale, nenpòt moun kapab ba ou l tou ki gen aksè avèk entènèt, pran dekrè a epi enprime l epi w ale èpòt la ansanm avè l si dan le ka ou yo ta rive pou yo ba w pwoblèm. Men malerezman jiska prezan tout bagay toujou ok, ou gen viza espire ou ka pase Sendomeng alèz avèk viza ki espire a, sèlman toujou mache avèk kopi dekrè ke yo te soti a. M ap di w mèsi paske ou te pran tan w sou videyo a ke ou te.